Sa kap fèt sa kap fèt e ti zanmi nou Adeline jodi a l retounen back avèk yon nouvo video pou nou video jodi an se jis yon ti titoryal ok li pran yon ti tan pou l remèsye avèk tout nouvo abòne l tout ansyen abòne l ki toujou rete fidèl avè l chak moun ki te pase nan semèn nan ki te abòne sou chanèl la ki te kite yon kòmantè ki te bay yon like li remèsye nou yon fason espesyal ke sa pap pèdi li gen yon lanmou ki trè ra pou nou Yon byen rapid timoun, nou konnen nan moman karantèn nan chili sitou, nan moman an yo mande si pou sòti depan fòk ou gen pelmiso bagay bla bla bla. E jou k te pase yo, m te lakay mwen, mwen te bezwen yon pelmiso, mwen te al dèyè l, te tèlman gen anpil moun, m pa t ka fè l. Apre sa yo te di m, m ka fè l sou telefòn mwen. Sa te bay mwen ti jan anpil paske se pa t yon bagay mwen te konnen tèlman.

Ou pase yon dezyèm. Sa pral depan de sa ou pral fè a. Paske tout ti kare sa yo endike pèmiso pou chak bagay ou pral fè. Ok? E m konnen pi fasil li gen dwa pi ijan pou yon moun al fè konp la. E pi mwen menm tou lè m dal pran se pou m te al fè konp la. M ap fè sa de konp la avè nou. Ok?

Banm konplèt ak ou menm gendwa mete ti mafi blablabla ti mafi jan w rele pa konnen epi dezyèm nan mande nimewo dokiman w nimewo w gendwa nenpòt nimewo blablabla ou p konn nimewo w pa konnen epi l di esplike laj ou konbyen ane w genyen Map met 50 an. Ok men ou ka met pyès ou vle tou. Se granmoun wi. E a wè sa lòt kare a di. Pais de origen. Ki vle di kote ou ye a. Lè ou klike la konsa. E Pais de origem ki vle di kote w fèt. E tankou mwen menm, son jou lè m te al sa ka yon papye pou m te al lè m ta pral kouche pou definitif. Mete sa kon papye kolonbyan anba mwen. Sa yo ban nou papye a timoun lè n al dèyè yo, met chou gade yo tande. A se pa fanmi moun yo pa konn sa y ap fè. M rive sou Ayiti, m klike. Pwòf ke soy Ayitiana.

domisil ou, ki vle di domisil ou se kadje kote ou rete epi nimewo bagay sa yo. Kadje kote ou rete epi nimewo. E apre sa, ou ka mete sa ou vle. Kadje kote ou rete gen dwa 1924, 1900 bla bla bla, m pa konnen. Apre sa, 3 ti kare sa yo, mande pou deklare ki sa ou pral achte.

Epi lè a, e yo t ap tou met lè a pou ou, ki se twazè, senkateyè, blablabla, blablabla. E, e se ta la. Apre sa, y mande ou, si ou vle resevwa kopi a.

Nan lè w fin deklare l si, epi anba isi, di w Siguiente. Depi w fin bay sou Siguiente, depi w fin ranpli tout sa w gen pou ranpli yo byen, tankou mwen menm, m pa p fè l, paske m pa bezwen l. Depi w fin ranpli tout sa w gen pou ranpli yo byen, ou bay Siguiente, listo. Ok guys. Trè senp, trè fasil, sof ke se mete entelijans ou pou w konprann li, epi pa gen anyen ki enposib. Tout bagay fasil. E pi fasil, met chou, gade kilè yo ba ou l, epi kilè l ap fini. Ok? Paske, pi fasil pou al nan sipèmèkat se pou 3 zèdtan yo ba ou l. Si w al pran l, w a gade kilè l ap fini, w al sot nan lari a. W a e ka elimine, w a e ka elimine ou. Ou kite li a pa sou ou. Bannann wi, ok? Video jodi an se la l pran fen, se ti zanmi nou Adeline, pa neglije pataje video sa avèk yon fanmi w, yon zanmi w, epi ban m yon like, kite yon kòmantè pou mwen ki gen rapò avèk sa k nan video a, epi n ap rewè plis ok, sa fè m plezi, yon lòt fwa ankò, tchaww tchaww.